Ok! Se toujou menm mwen menm nan, Asneg Belizaire, nan Baz Neg Show. Kounyela mwen vini avèk pati nimewo 2 nan Robo Rock la. Kounya sa m pral fè kounya nou pral gade pou n wè èske l ka moute sou kapèt. Paske sa vrèman enpòtan tou pou w kapab konnen. Paske anpil nan Robo yo, yo di yo ka moute yo pa ka moute. Rezon ki fè sa se paske the thickness.

Èske lap Èske sa wap achte a kapab fèl? Se zafè sa l mande pou li anpil. Se pa yon bagay ke w pral achte youn epitou wap satisfè ansanm avè l. Li pa travay konsa. Wobo sa yo pa travay konsa. Ok? Se zafè sa mwen mwen di w m pase m eseye yon pakèt avan ke m tonbe sou sa. Se zafè sa map fè sa pou nou. Nou menm nou pa bezwen pase tout mizè m te pase yo. Ok? Le pi souvan se pa achte, se pa posede w pa ka posede l men w pa vle jete lajan w pou gran mesi. Ok? Kounyela m pral ba li nan telefòn nan pou m wè eske lap moute sou kapèt la vre. Banm bal espas poul soti. Map kite espas poul ka soti epitou pou nou wè eske lap kapab clean kapèt la. Ok. Epitou, youn nan bagay ki gen nan wobo sa yo, se sèke lè w ap klin kapèt ansanm avè yo, bagay zye w pa wè oubyen w bali pa ka retire, li menm li kapab vacuum li. Ok?
Now, ann gade pou n wè. Wè jan l map, li map. Kote li klin deja yo. Ou wèl. So kounye a li rekòmanse yon lòt, ou pral gade pou wè lap vini ansanm avèl. E si wap gade byen, lap moutre w ke tout kote robo a lè robo a ap mache. Premye sal fè ou wè li mape. Tout eria kote l pral film nan. Li mape l. Li mete l nan yon map. Li mete l nan yon map. Ok. Si sak an jòn nan, sa se kote l moutre w ki kote l ye. Se pa tout ki ba w ak opsyon sa yo, ki fè bagay sa. Ok. So, lè m di w l vo l la, l vo l. An n gade pou n wè èske l ap moute sou li. Now, jan m te di deja, li toujou fè kwen yo avan. Si sa fè sa, l ap fè kwen yo la, epi tou apre sa pou l fè mitan an. Ou wè? Li pa jwenn espas pou l ye, li pouse chèz la. Li pouse chèz la. Ok?

Kounyè a l pral fin kafèt an. So, si w te gen, si w t ap panse èske l moute sou li, kounyè la ou menm, a de je w, ou wè ke l moute pou kont li. Ou pa bezwen l la pou l moute, pou l desann. Anpi le pli souvan, e pa tout obo yo ki fè sa. Gade byen pou wè kòman l ap klini. Lè w ap achte obo, si w pa achte sa, achte youn ou wè ki gen ti baton an, ti bwòch la nan mitan an, se sak pral edel ki fèl klin kapèt la ok lòt ki pa gen gen ki pa gen ti nan ki pa gen ti bwa oubyen ti broch la nan mitanl yo pa ka yo pa pou kapèt se senpleman pou tal oubyen wood flow epitou pou lòt pou lòt pou lòt. Tip de flo men se pa pou se pa pou kapèt li ye ok sa li menm li pou kapèt li pou tout tip de flo nèt ok el vrèman li vrèman bon li vrèman travay mwen m renmen janl travay anpil anpil sa fè sa mwen mwen entwodil nou avèl se pa pou yo peyem poum fè video pou li men mwen menm mwen fèl paskem pa renmen nou gen yon bon bagay lakay nou ki travay ok gade byen pou wè li fèl se sam te vle moutre nou li fèl li travay vre. M pap menm kite l fini, mwen pral mwen pral pase nan pati mope a. Eske eske l ka mope vre? Nou pral gade pou n wè. Ok map map map stop li epi pou m voye l ale nan.
So kounye la li prale nan chaj ankò epi tou apre sa mwen menm m pral fè pati mòpe a nap pral gade pou n wè eske l mòpe vre ok e m panse ke e m panse ke. Li fè anpil, anpil, anpil, anpil bagay. Mwen panse ke l travay byen. Pou mwen menm. Sa ka rive ke ou pa satisfè, men mwen menm, mwen vrèman satisfè.
Alright.
Now, m pral mete mòp la ladan l. Sa se mòp la. Dlo a deja ladan l. Si w vle ou ka ajoute yon ti bagay ki santi bon pou bay dra la yon bon ti sant. Epi tou, ou mete mòp ou. Ok. Lè w ap fè l, toujou mouye Pad la avan epi tou pou kapab kontinye si w pa mouye l lap pran plis tan pou pad la vin mouye paske dlo a kap soti a se nan 2 ti tou sa yo l soti ti w sa yo pa vrèman yo pa bay anpil dlo vit rezon ki fè sa se paske E sa pral depan de tip de fle w genyen tankou mwen menm se wood mwen genyen. Wood pa vrèman bon pou pa vrèman dlo pa vrèman ale avèk tips wood sa yo pa fèt pou dlo vre. Genyen ki fèt pou dlo men pam nan pa vrèman fèt pou pou anpil dlo men w kapab mete ti dlo sou li lè wap pase twal mouye se sak fè sa ke yo fè tit ou yo piti ok men si w vle tou si w menm se se.

M te moutre nou l deja, se 2 bagay diferan lè l ap mòpe avè lè lè l ap lè l ap vacuum. So, nou pral ladan l. So sa se mòd pou vacuum nan. Pou mòpe a, eskize m. Ok, m mete l sou mòd la. Kounya m ap tounen pou m al start cleaning nan. Now, ou wè sa la a,

So now li pral mope. E janm di nou deja robo sa pa senpleman kanpe yon kote epi touke li pap fè anyen vre. Gade pou wè, ou kapab wè diferans lan, ou wè jan atè a gentan mouye. Wè kòman li trennen tou lè l ap mòpe a. Kòmsi ke se yon sòt de foubi l ap fè a. E jan m sot di w la, li fè li fè kwen yo avan lè w mete sou zigzag la. Se sa ki vrèman bon an. Li fè kwen yo avan apre sa pou l fè mitan an. Gade byen, ou kapab wè diferans lan kote k mouye a avèk kote k pa mouye yo. Ok. Epi tou, jan m sot di nou sa, ou gen dwa pa, ou kapab mete l nan yon skedyoul kilè ke pou l mòpe, kilè ke, pa mòpe non, vacuum oubyen mòpe, nenpòt sa ou vle l fè a. Now, ou gen dwa, si w vle, mwen menm sa m toujou fè lepli souvan, mwen mete l. Pad la nan dèyèl konsa pou lap vacuum epi tou pou lap mope paske mope a pase avan e vacuum nan pase avan apresa pou mope a pase ou wè èske ou wè byen ou wè diferans lan e tou gade gade kòmanl travay kòmsil konnen sa lap fè li pa rete yon sèl kote lap panse anpil lòt vye vacuum sa yo se sèl sa yo fè yo rete yon kote yap panse epoutan yo pap fè anyen serye se sak bon nan vacuum sa mwen vrèman vrèman vrèman. mande nou si nou ta renmen gen youn achte sa paske l bon e m panse ke de ti videyo sa yo pa ta pa sifi pou ta moutre w kòman ke eske l travay vre gen anpil tès m pa fè m pa teste l sou pousyè m pa teste l sou yon pakèt bann lòt bagay fil arenye ou konprann pafwa gen de bagay m wè bagay sa ap retire nan ti kapèt paske m gen anpil gen anpil kote nan kay mwen m gen kapèt tou. So se sa fè sa ke mwen menm achte sa, m renmen sa. Gen de bagay ke w pa menm ka wè a zye w menm. E si w gen chen lakay ou tou l vrèman bon. Li ranmase tout fil chen yo tou. Ou konprann? Li vrèman bon. Yon moun ki pa ki pa abòne avèk chanèl sa, se li menm ki pap jwenn paske nou menm nou pa vin fè ja chanèl zen, nou fin nou vin fè yon chanèl de enfòmasyon pou moun. So si w ta renmen konn kòman pou kòman pou pou jwenn bagay ki pou ede w ki pou fè lavi w fasil. Se sou show sa pou vini. Pa gen lòt show k fè l. Ou min tout moun gen show. Tout moun pa gen Baznik show. Ok. Tout moun fè show ki nan stil yo. Mwen mwen fè show ki nan stil pa m. E mwen m panse pa m nan s on show pou tout moun, tout moun jwenn. La a ou p ap jwenn zen. Sa a vre, m kaka ap garanti w, ou p ap jwenn ou p ap jwenn zen. Men w ap jwenn enfòmasyon k ap ede w avanse nan lavi. Ok. E jan m sot di nou deja a, nenpòt kote ou ye, ou kapab jwenn aksè ansanm avèk ti. ti robo sa ou ka ou gen dwa achtel and mwen menm m pa kache diw mwen vrèman m renmen l anpil e sa fè sa m pa konpare 2 m pap fè konparesyon avèk youn an lòt pase bagay moun yo pa peye m pou sa map fè tout bagay sa yo ok but antouka moun ayisyèn mwen yo se pou nou kem fè video sa e se pou nou kem fè video sa mwen panse ke mwen mwen konkli la paske janm te moutre w la.

E jouska mentnan wap wè chak kote l pase yo toujou kontinye mouye e yo mouye avèk yon tan ki pa kòmsi ke pou pri bay pou ki bay atè a pwoblèm ok e l chèch yon kadè tou paske l pa lage anpil dlo ou wè l now si w gen timoun lakay ou menn ki vrèman toujou ap lage dlo toujou ap fè anpil vye bagay e m pa kache di w toujou gen pousyè anndan menn sa s on bon bon zouti. Son bon zouti pou posede. Kwèm sou vle. E mwen menm franchman mwen vrèman fyè de li. M vrèman fyè de robo wax sa. Si wap chache youn vrè fran e li menm li bon. Na wè tout diri m te bay la nan premye video a wè tout tounen nan nan m remete yo nan tas la pou m al lage yo nan fatra wè tout li menm soti nan vin nan menm tas la ankò sa vle di l ranmase tout diri yo e sou fòk ou gade kounya pou pou konn ki jèn diri yo ye.
Finish cleaning going back to the dock. Ok Nan l fini e jan w wè a l ale nan l ale nan chaj li pou kont li So ou menm ou ta renmen gen aksè avè l ale sou Amazon gade pou wè konbyen yo vann epitou pou w achte pa w la Now lè w fini konsa a Siw se mò pou viv fin mò pou sou menm ou gen menm flow ansanm avèm menm tip de flow ansanm avèm pa kite e um bagay la mòp la nan dèyèl paskel pap bon pou pou atè a ok jan wap gade atè a gentan sèch gentan sèch Lè wap retirel li gen 2 bouton la ou peze yo antre epi tou poul sòti pa kitel gade pou wè ala atè a sa vle di atè a pat tèlman sal pase sa menm lè ke ou kapab wè ke li yon ti jan sal men fòk ou toujou lave sa tou lò apre lè ou fini ok. Se sèl sa m te gen pou nou, mwen pap kontinye twòp toujou and mèsi anpil dèske w te asepte gade video sa a, ou te gade jis la nan finisman an se se sa m te gen pou jodi a and pase yon bon fen ane si m pa gentan poste yon lòt video e konnen ke m toujou renmen nou nan Bazz Nik Show. Ahm show sa se pou nou and abone avek chanel la silvouplè pou nou kapab jwenn gen anpil lot bagay pou nou sa se sa se troket la cha la dèyè sa poko anyen nan sa ken gen poun fè e show sa son show ki la pou rete abone pale do de lot moun de show sa epi tou pataje show sa avek tout social media ke ou itilize yo guys silvouplè paske nap fè yon bagay ki vreman diferan de tout lot moun yo mpanse gen anpil moun ki bezwen aksè avek show sa ok sou te renmenl ba nou yon thumbs up Ok ba nou yon thumbs up si w te renmen sa k tap fèt la epi tou fè lòt moun jwenn aksè a videyo sa mèsi anpil se te toujou menm mwen menm nan Asnick Belizaire nan Baz Mix Show babay.